Hello guys koman nou ye sa ka fèt eske nou anfòm mwen panse ke nou anfòm gras a Dye mwen mwen anfòm eske ou anfòm wi mwen anfòm Jay oh e fanatik yo wap di si w anfòm oh mwen anfòm guys
oh li genlè prèske bon nan non non an pa di sa so guys e gen kèk videyo m fè. M ap wè gen kèk kòmantè k di pa tounen sou bay pase, gen bay pou bay pete. Mwen menm, m konn sa pou m di, m konn sa pou m pa di. Depi w wè m di l, se ke m wè l nesesè m ka di l. Nou pa bezwen enkyete nou. M ap, m ap pataje yon ti story ansanm avè nou, e yon ti story ansanm avè nou epi. M konnen story sa nou vle nou te vle konnen koman sa te pase m konnen nou tap vle konnen men li pa grav e sa fè map pataje story a avè nou lèm te sendomeng map antre isi m te fè repetisyon fòm ka ri istwa sa wi m fè repetisyon chak kote m prale map fè repetisyon. Poum di men kòman m pral pale ak Gaëlle lèm vini la e paske m te di kanmenm fòm wè kasonn epi mwen pandan m Florida nou pat pale e kòmsi e sendomeng m te ye tout lèm Florida jan bagay yo te ye epi m lwe yon otèl men e avyon m te pran. Li rive an reta, m pa gen tan al nan otèl la. M al kay yon kouzin li. Epi nan demen si te vle pase m te, li te ka nan twazè di maten lè m rive a. Paske avyon an te gen move tan, avyon an te te oblije e an reta. Yo pa t ka vole, yo t ap tann tanperati an kòmsi kalme apre sa pou m te vole. Paske m te gen vòl pou m te rive a onzè. M rive nan èpòt Louisville a 3 zè di maten. Epi apre sa, m tou pran yon Uber m al kay yon kouzin ni, yon kouzin ni ki alèz avè m. Epi mwen fè lè a la nan demen maten. M pa t menm dòmi menm. M tou ret chita ap tann. Epi nan demen pou m ka al nan otèl kote m prale pou m pase yon ti tan ak Kason. Men, vini m vini an se tèlman m te anvi wè Kason, men m pa t gen pwojè pou m te pale avèk Gaëlle menm menm menm menm menm menm nan, pale ditou ditou, se sèlman wè Kason aprè sa pou m te tounen bak Florida. Men, sèl sa m te gen pou m di l, se repetisyon m t ap fè. M pa bezwen repete repetisyon an non. Men m te gon repetisyon m t ap plede fè Sendomeng. M di, ah ok, depi m wè l men sa m ap di, men sa m ap di. Sèlman m te di m ap di tèl bagay, tèl bagay epi apre sa, pou m, pou m al fè wout mwen, pou m travay. Epi, lè m, men Gaëlle pral travay, a ki lè w te gen travay ankò? A sètè.
Li te gen travay a setè. Epi lap pase banm kasonn bò 4 è, bò 5 è m kwè. Bò 5 è AM oubyen 4 è AM m pa sonje egzateman. Mwen kwè se 5 è. 5 è. Li teke pou l pase banm kasonn de bò 5 è, li vini depi a 4 è. Li pat vini a 4 è non cheri, lè m te rive li te bò 5 è yo. Ya ou te vin pi bonè wi. Li kite bò 4 è konbyen m te rive devan l bò 5 è se konbyen? An ou men a 4 è ou te deplase kanmenm.

Ooh epa m pa pale m di ooh m pa gen anyen pou m di kisa m pral di avè w m pa zanmi w m pa pala m pa m pa t gen konvèzasyon avè w m tande epa m pa pale m wè l chita la l pa janm al travay li pa janm al nan travay li kounya la wi men jis aprè kounya la. Epi, te gen yon lòt espas ki te pi ba. Mwen desann anba kazon m pase m pa t vle rete anlè atò pou m te ka wè si m te ka fèmen zye m nan demen maten pou m. M pa di nan demen maten, men te deja nan demen maten. Talè, nan talè pou m te ka al nan otèl kote m pral fè rès jou yo. Li desann dèyè m. Kounya la m di oh. Sa k pase? Kounya la Gaëlle bezwen ban m kalen, ug. M di fanatik yo poukisa ou te bezwen ban m ug e poukisa ou te rete chita w ap mande si m pa pale epi poukisa w pa t al travay.
Hum. Bon. lèm te wèw te gen lan. Pandan m t ap chita, m just ap reflechi kòman nou te ye, kòman nou te ye Ayiti, kòman nou te ye Sendomeng, kòman nou te gen yon bèl lanmou, epi e just li te kraze kè m pou m wè l, li te kraze kè m anpil pou m te wè l, m te santi ke. m te gen yon regrèt nan kè m, m te santi m te tris, epi m santi ke m pa t konnen kisa pou m fè paske m tèlman ap reflechi kòman, ap reflechi avèk tout bèl moman nou yo. Epi m mande l, e pa w pa di m anyen, pa w pa pale, li jis rete ap gade gason l sèlman, E kòmsi m pa t la. Epi mwen, sa te fè m mal, sa te menm fè m anvi kriye paske li pa gade menm. Li jis ap gade Kasonn e tankou m pa la. Epi sa deranje m. Kounya l la lè pou m al travay prèske ap rive sou mwen. Epi lè sa li kòmanse desann anba, nan pati anba.

An menm tan m te reflechi, m te fè w soufri anpil. Pandan w te Sendomeng. Men nan moman sa a, m jis te santi m te vle ba w yon hug.
Epi, apre sa, Gaelle tonbe kriye. Epi tout sa m, repetisyon m te gen pou m fè a, tout pawòl ale epi m tonbe kriye tou. Gaelle ap kriye, m ap kriye, Gaelle ap kriye, m ap kriye. Kounya la, lè nou toule 2 ap kriye men tout sa ki te nan panse m se se jis wè Kasonn apre sa retounen. Men kriye m kriye se paske m wè ki jan nou te ye epi m wè tout bagay rete yo kraze san rezon. Epi m wè m pèdi tout tan sa nan relasyon e m wè m pral rekòmanse a zewo ankò e pitit mwen pap kòmsi nan vi m ankò se rezon sa ki te fè m plede kriye kriye kriye epi tout sa m te di ok bon m di tout bagay yo ou konn ou konn kòmsi gen kòmsi ap repete de yon bagay ou anvi di yon moun epi lè w rive anfas moun lan Tout sa ke ou te gen pou di yo e lòt bagay ki vin pase. Si Majik ap gade video sa, Majik ka ri, paske on lè m'al kay Majik lan, Majik chita nan machin mwen an, m repete Majik tout repetisyon yo. M repete Majik tout repetisyon yo epi Majik menm ap banm bostè lap di, wè! Rachika di wi m konnen w. Oh mizik.
Map fè repetisyon Rachika ap di wè, wè. Epi ou konnen chak pawòl blage e tankou yon plon an wi. Epi Rachika men map ri. Lap ri epi lap di wè men m potko gen, m potko menm konnen si m tap pati. M te jis di si m ta vin Etazini. m wè men sa m ap di. M te toujou di ok. Men, m te toujou met nan tèt mwen fò m ale kanmenm. M te di ok m ap pase pa Meksik jan moun yo fè l la e sa ki te nan plan m. Kounye a la, Bondye fè l yon lòt jan epi m vini dirèk. So, bagay yo te te vrèman vrèman stresan epitou e. Lem vin pale avel normal se apre li te vin esplikem tout story men pou ki rezon men sak te pase men sak te pase ki fè li te abandone yon bann bagay epi m vin analize ka m di ket. E ou pa premye moun ke yon istwa rive konsa, se paske ou manke matirite tou bay sa yo. Epi m di ok m padone w, men m potko vle antre nan yon relasyon touswit ankò ansanm avè l paske m pa konnen kisa ki te dèyè tèt li. So m konnen ke gen anpil moun ki te anvi tande ti story sa li te e tankou yon film bagay sa te ye tankou yon film jou sa m bay dlo pou m pa chape m kriye anpil anpil anpil anpil anpil m kriye kounya la lè nan demen maten Gaël al travay Gaël pa ret nan travay la l tounen. M tankou m tap kriye nan travay la guys. Gaëlle Gaëlle. Sou rete map kriye boss mwen ap mande sa w genyen mwen anndan yap mande sam genyen m pa kapab menm kouzin mwen m rele m di m pa kapab fòm ale epi Eley sa yo di sim bezwen ale mèt ale paske m pat ka fè anyen tèlman m t santim te ka sèlman chita a kriye. Humm kounya la Gaëlle Gaëlle padone kounya lèm al nan otèl la Gaëlle file deyèm nan otèl la lèm rive nan otèl la m pral benyen m di Gaëlle soti pou m ka rete pou m fè espre m di soti pou m ka benyen paske m pa vle rete rèd mande yon. E lèm rive nan otèl la gen rèl Gaëlle ap kriye map kriye Gaëlle ap kriye map kriye So men jan bagay yo te pase e pat yon bagay kòmsi menm si te gen kriye men pat ka gon rekonsilyasyon tou swit. Men kriye a se jan nou te ye ki fè sa te vin soti. M di ok, e gen anpil moun ki pat konnen kòman sa te ye lè m te fenk vini an, banm pataje ti story sa avè nou. Paske te gen yon vrè lanmou o kòmansman, o jan nou te ye te gen yon vrè lanmou. So m pa vle nou kèk kòmantè ap di a li pa repete sak pase, ya bagay la frèch. So gen kèk bagay ou ka pale de li menm sa pa ka fè efè sou mwen paske ki pa grav li pa ka fè efè sou mwen ni tou m pa ka di e Gaëlle pa ka di sa pral fè efè sou li paske e m konnen sa k te pase li konnen sa l te fè menm si mo a repete m pa kwè li pral fè efè sou li oubyen sou mwen menm donk byen ke E kòmsi sa ki toujou nan tèt mwen pa janm efase, men sa ki te pase deja gen kèk mo blesan kòmsi ki te repete deja nou pap janm repete yo, m di m pa pral repete yo pou sa pa kreye pwoblèm. Men ti sa gen kèk bagay m ka, m ka, m ka pale de li menm. E nou ka konnen l, sa pa anyen. E m te ka esplike nenpòt moun e whatever moun ka esplike yon story konsa. So. Enbe lè m tounen Florida, bagay yo tounen menm jan ankò. Se tankou m te Sendomeng ni menm li te isit lan. Paske m vin pa bò kote. Depi Gaël wè m, s on lòt son. Se kòmsi si l te konn aji mal oubyen tout sa l te konn fè ki pa bon e kòmsi li vin chanje konplètman. Paske. So. Se sa m te vle pataje avè nou jodi an. E nou konnen ke gen kèk videyo, m konnen gen anpil moun k ap di, a fò nou bay prank, prank, prank. Ya m panse nou ka fè ti prank wi men se poko kounya. E m pa ka, jan bagay sa ye la nou pa ka nan fè prank sou moun. Nou poko ka nan prank guys paske fò nou jere maryaj nou. So gen yon seri bagay nou pa ka fè, nou plis fokis nan lapriyè. E. Tankou prèske chak jou, nou pase ti tan ansanm nan lapriyè. E se sa ki an priyorite nan moman an. E m panse ke si nou renmen nou, n ap toujou gade videyo nou pou chanèl la pa rete frèt, pou nou avanse. Epi pi devan gen lòt bagay k ap vini. Gen bèl bagay k ap vini pi devan. Paske ti, ti, ti panse, panse, m di ti panse, panse ki nan tèt mwen, m gen kèk ti pwojè non ka vini, kote m pral jwe 2 pèsonaj, e kòmsi gen, gen, gen, gen pral gen nenpòt 4 moun oubyen 5 moun anndan ka la, Gaëlle ap jwe 2 pèsonaj, epi n ap renmen sa, n ap renmen ti istwa ke m ka vini avèk, men pou le moman nou ka pataje kèk ti story oubyen vlog. Tout sa ansanm avè nou. E lè nou sòti nou ka ban nou ti vlog, nou ka e e kòm si eksperyans nou fè, eksperyans ki pase m, ki pase Gaëlle tou nan relasyon an ki koz li te debwate konsa, nou ka toujou fè videyo sou sa ou menm lè ou. Ou menm lè ou ou ta rive ta rive nan faz si w ta rive nan faz konsa epi se konsa ke e Bondye li menm li ka fè yon chanjman pou ou nan lavi w ou ka gentan kòmsi e gentan epanye l. Eskize m mal esplike. Ou ka ou ka gentan epanye l paske ou di 1 1 moun sa yo, koup sa, men sa k te rive, men sa k te pase, yo repare l, ou menm ou ka epanye pati pa w la. Nou pa la kòmsi pou nou modèl moun oubyen pou nou pote konsèy pou moun, men eksperyans nou li kòmsi tankou yon leson pou ou menm. Li yon leson pou ou menm e pou pa ta sibi yon istwa konsa. paske li te trè di sitou mwen menm pèsonèlman e m ap tou di nou sa medam lè w gen mari w ou renmen l anpil si mari a wè l renmen w pa fè oken fo pa si w pa ta renmen maryaj la kraze jis pou menm lanmou an ka rete la men m ap priye pou tout bagay ka menm jan avèk pa oparvan epi pou relasyon an ka avanse so. E nap nap chante yon lòt ti mizik men nap jwenn li sou paj Gaël la men mte vle pote ti story time sa pou nou mkonnen nap renmen tandel epi jan nou di nou se konsa sa te pase epi aprè sa mkwè mpat al Florida tout swit mte tou fon toune male New York, Washington mte pase kèk ti tan avèk Exange aprè sa mretounen back Florida. Mwen renmen nou anpil guys e rete branche pou yon lòt video epi talè konsa al tande bèl ti mizik ke nap pataje sou paj Gaëlle la officiel la epi ou kapab pataje video a avè nou mwen renmen nou anpil bye yon lòt fwa.